Men dim te fon byen ansanm avèl. Sa pa janm pase nan memwa m jiskaske wè map pale ansanm avèw lala oh ti epòk Pèsonaj la foure men nan pòch li Li banm 500 goud. Wouch Bondye letènèl alelouya glwaradye Wè mwen menm se sa map di w wè m ta di w beni swa letènèl beni swa letènèl beni swa letènèl 3 kout beni swa letènèl paske m gentan konnen tonton moun nan fè w kado 500 goud sa menm lè w pa ban m 70 men m konnen wap ban m 50 kanmenm wè sa pa gen bagay nou pral separe m mal pran pi fò pase w la m gentan konnen 50 pou ou 50 pou mwen sa gen pa gen.
Kay la pat gen anyen.
Oblije vin kote madanm nan. E Mwen mdi w Bondye sa si w wè w pa gen respè pou mèt sa gade lè map parèt la gade map gade figi madan tonton map gade m wè si Bondye pat voye moun sa sou chemen m kòman jounen an tap ye.
M bay madanm nan kòb la pou l pran 400 goud pou l fon ti pwovizyon pou l kite 100 goud la pou ou paske m konnen lakay pa twò bon pase sa. Rezon. Tonton, kisa w di?

Talè, 500 goud la kisa w fè? Lakay la pat gen anyen ti epa.
Non, wi, ok lakay ou pat gen anyen. Mwen menm lakay mwen gen. E pa vre? Mwen pa pa menm ti epa. Kounya tonton, yo fè w kado 500 goud, olye w ta vini ou ta al jwenn mwen anvan ou ta di m, e e ti epa, men 500 goud la, ann separe l, kounya m konnen m konnen mwen menm m pa gen gwo lide, m pa ta pran plis pase w, m ta ba w 50, m pran 50, an kounya la ou vin ou vin pote l bay grimas ou al ou fè l pran 80 dola ladan l? Tande, Dieuport, chay mwen pa menm avè w. E ou menm, m ka konprann. Ou gen dwa gen lòt ti djanni, lòt, ou ka gen pwoblèm lòt ti enkredyen. Ou konn gen bagay an gwo lakay ou. Men mwen menm m pa gen. Ou wè m panse ansanm avè w. E jiskamètnan, pandan m ap pale ansanm avè w la, bon, pou m di w, ou wè li, èske, jiskamètnan depi madanm mwen, men, se sa. Tonton.
Wè kijan w pa moun. Konbyen pitit m gen? M gen 2 pitit. Alò ou menm ou gen yon grenn. E anplis li se yon ti gason. Sa vle di li gen kè, li ka sipòte grangou. Alò, olye w ta pran kòb la, 500 goud la, ou ta di m, fè pwovizyon met lakay mwen, alò m a fè manje, marelo vin pran ladan l, kounye a la se sa w fè?
Sentann! Sentann! Ti epòk la Woy
Son bèl ti moun Li tèlman bèl An franse pou nou ekri non li Sentann Bonè bonè
Pawòl pa nou Non an franse M ap tou bon sou li M rive Kòb la ka fèt di Kite l fèt di

Je si a, sa se li, e sa se yo. Si kouche, n ap kouche. I, i, i, i, i, wè. Kouche, je, wè. Je si, je si a, i, wè. Li vle kouche avèk vòt, avèk vòt. Ou pa konprann nan? M konprann.
Wè li men je a.
Je a e je a, e men si a. Wè li vle kouche avèk vòt. Sa e men je si a. Sa e je.

Sak nan janm ou an ou sere la ou panse son byen wap fè epi son mal wap fè wi mwen wè son mal se pi gwo mal ou te ka fè. Nan pou bagay bon konsa lè ou al nan pwogram ou sere te tach anlè tach anba ou bay yo ba ou men sa la la ye epi ou fin ba ou bon plezi konsa la epi yon fremen nan pòch ou la ou tande ou vini la epi nan desen mta kout li ba ou manje la wap manje ou pa peche. Medam. De tout fason mpa voye nou al fè ni dachan lè ni dachan bay wap epa vin di wap voye banm manje banm diw byen mama ou se ti sèm mpatap janm vle mal pou ou dayè nou pap jèn tout tan medam epi lè nou pa gen anyen a ofri dachanlè ankò kisa vi nou ap devni vle preche mpreche ou panse mtap gen mal pou ou nap toujou gen nap toujou gen fanm pa janm vye se gason vye menm ke nou te sou baton. Konsa nap jwenn. M byen kontan w di w pa pral anyen. Sa vle di ni alkòl ni alkòl nap bwè a, ni vye bagay moun nan frekante yo, nou youn ou youn pap ret avè nou. Yo youn pap la avè nou. Nou pa pral anyen. Enben se ti souf la n gen tout tan, se pou n fè sa nap fè a, pou n fè travay Bondye mete n pou ranpli a. Epi dat sa m pa janm wè w vin avèk yon monnè gad la pou w di m sè m, men moun mwen.

Non ou konnen m ase. M ase, m pa vle lè. Gate yo voye jete m tande gate. Tout sa k pa bon, tout sa k gate se jete yo voye yo jete wi. Okipe l. Wè, m pa vle lè m, lè sèvis la kòmanse la, w ap vin di ekskize m silvouplè ou gen yon bagay w ap pran, ou gen yon sesi, si se yon sèl ou pral pran anndan pou met anba lang ou pou fè rès, rès jounen an, al pran l ou fini. Paske pa vin deranje m la non. M ap priye pou ou sè m nan. M p ap sispann priye pou ou. O senyè m leve medam yo nan non. Tanpri chanje lavi yo non.

Mwen si nou konnen bagay nou yo pa bon lè nou wèm tou kraze. Woy yo kite bon dèyè. Bon wè sa pi yo pi bon. Mwen okip ti tòt ou nou ekri. Non e sa konnen. E pa fransè mpa konnen mwen m tèlman konn fransè si mal ekri yo la nap vòlè yo sou mwen. Non non fè yo rele sa teori a tout pwa tu p. Sa vle di sa nap di la nou tou moutre lil sa vle di si nou di je vulhu e kouche avèk vòt nou tou moutrel vulvu e a nou tou moutrel vòt la epi nou tou moutrel kouche a.

Psst ap gade ti moun sa yo kèt pinga nèg sa yo ekri vye tchòpè ban mwen non ap gade la ok fèm fon ti kout li mwen janm wè ti moun lè w nan afè a ti moun on ekip ti tonton an ok li di m on bagay kay kouche ok m pa konn men si yo gen malè si yo gen malè yo ekri on vye bagay ban mwen bon y ap sezi konn kiyès ki malè se lavi mesye lè w pa al lekòl.

Ti epòk, m pa ka fè plis pase sa. Se si m pa t fè l menm. M konnen se frè m ou ye, se zantray m ou ye. Mwen menm, m pa ka rete sou silans mwen pou m te manje l pou kò m. Depi lè m jwenn li an, m gentan di fòk m kite yon bagay pou li. Sa sa ka koute w ta bay fè manje lakay mwen anvan pou mwen ta al manje. Oh ti epòk bay fè manje lakay ou ou bliye sak sot pase la. Wè wè wè wè ou menm wè wè tonton se pi gwo pwoblèm mwen gen avèw ou gen rankin ou gen rankin ou gen move kè ou toujou ap kenbe moun nan kè alò depi maten yon bagay pase depi maten tout tan sa pase sou li alò ou kenbel nan kèw toujou ou kenbel nan kèw toujou. Ti epòk m te diw sa deja wè vi sa. Kote w sou ou sot foure tèt ou a, gen kèk bagay w al antre tèt ou ladan l, se devenn w ap rale mete sou tèt ou, sitou w gen pitit fi. Gen bagay fòk ou panse ansanm avèk yo. Monchè e tonton valentin wap pale anpil wè sa w fè a la franchman mwen menm mwen menm m pa tap fè w li mwen menm m pa tap fè w li Nan se saw fè ou fè la fèm kondisyon fout mwen fout mwen voras Hey moun paka fè zanmi avè nou moun paka fè zanmi avèk nou e mte ka diw plis koze kòm mpa gen anyen avèw mpa diw anyen Hey mechan wi ou mechan ou gen 2 pitit ou gen yon sèl mechan.
Men ti epòk menm sak nan tèt ou Lotrejou ti klè ba nou yon ti monnen Pou nou de. Ou pran ni, ou al gaspiye l nan plezi, bagay ki pap menm itil ou anyen. Men kounye a m jwenn sa, byenke m pa t ansanm avè w, men m panse ansanm avè w. M kite yon ti bagay pou ou. Ou pa kontante. Tout jan m mete m pou m viv ansanm avè w, ou refize tande m, ou refize konprann mwen. E Bondye k pou di yon mo pou ou, Tyeko?

Kòman ou lè w vin di m sa a, sa w vle di pa la? Pa yo toujou di, depi yon ti gason ap koze yon tifi nan lari, li vin kòmsi ap pale moun lakay li deja konnen li renmen ti gason. Sa w vle di la? Ou vle di ou. Non, m jis di w sa. M pa nan enterese, m jis di w sa.
Sentàn, hum Sentàn!
Ti sou e pa frè m ou ye? Ou di ou pap di papa m sa m ta met ou alèz m pa renmen M pa nan kesyon sa mwen m pa renmen miche. Kòman ou pa renmen nan ti sou ou. M pa renmen oh bon. Avè w li tap renmen ti sou ou. Ah bon m pa konnen m di w m pa renmen kòmsi men gad stil mwen men gad bèl bra de a de nèg sa m pa janm wè l nèg sa yon bon bagay sou li non yon ekip ti chut pantalon dèfwa l piye atè yon gwo vye sandal nan pye l ah nèg sa pa bon pou ti sou ou. Ti sou e pa sou sa pou al gade nan ti sou. Sèm ou ye sou gon sou gon sou gon sou sou banm on bòfrè o mwen gede lè bòfrè a ka fèm kado on grenn mayo depi ok sil gen on tenis ki kòmsi ki pa bon pou li li ta dwe ka o Ou serye ti sou? Enben kòman pouki poukisa m ta pral bay m ta pral m ta pral m ta pral dakò a nèg sa la? An e vann wap vann mwen?
Epa kòman vann non ou mande kòb pou wè m fè pri. Ti sou ann kite sa epa m pa avèl m te jis mande si w te konnen li epi m pa repete pa m bay sa non ti sou. Ou menm tou dènye fwa pou m tande bagay sa nan bouch ou tou. Jou m ta jou m ta tande w ap pale, swa m ta kwaze avè w nan lari, k ap pale afè viv e vye nèg sa mwen m ap di pa m sa menm. M ap di pa m sa. E la m di w pa gen sekrè a. E la pa gen sekrè.
Ou pa gen sekrè. Ou sot di m yon bagay la eske m di man m. Bon ou mèt di man m pa m nan. Twòp pa w. Mwen pa w la depi w ap pale avè ti depi w ap pale a nèg sa m ap di pa m sa. O kote nèg sa yon nèg sa ye la.

Wap panse a pwoblèm yo.
Ki pwoblèm pou gen konsa. M wè ti epòk te vin la tap pale anpil ou nan kont avèl ou gen pwoblèm avèl. Ah madan tonton ou konnen m konn gen pwoblèm ansanm avèk moun adje. Epi wap panse a pwoblèm. Men nou gen ti bagay anndan an pou nou manje. Men Job gentan fin manje Se benyen l al benyen, li gèlè gen kèk kou lekòl li a. Ou menm, byenke m wè se tchak ou tchake manje a, sa k pase ou menm? Bon, andan tonton, moman sa yo, manje pa prèske enterese m. Epitou, manje pa sèl bagay depi w gen l lakay ou kòmsi w ap viv byen pou sa.
Wi, men annatandan nou gen ti bagay la la a, ou ka poze w. Ou pa ka ap bay tèt ou pwoblèm, bay tèt ou pwoblèm. Madan Tonton,
gen pafwa ou wè m kouche, dòmi pran nou. M kouche sou do, m ap gade fenè kay la, yon pakèt bagay ap pase nan tèt mwen. Jis ki lè? Lè nou bezwen yon bagay pou tèt pa nou, pou se pa moun ki pou ap lonje men ba nou. Pou nou kreye, pou nou bay pwòp tèt pa nou swen avèk swè nou. Èske se kapab m pa kapab? Si yon moun pa lonje men ban mwen, nou pap manje?
Ebyen tonton. Latè chèch. Moun pou ta al mande yon ti djòb, pa gen dlo. Ou pa ka al vòlè tonton. Se poze tèt ou wi. Poze.
Madan tonton, m pap sispann bourike. M ap pran lari a pou m wè ki sa m ka fè. Paske. Yo di w lè w angaje, pa gen kote w pa manje. Sèlman, nou pap fè sa k pa sa. Nou pap chèche mwayen sa k ap antre nan vant nou pou n fè l nan move kondisyon. Se travay pou nou travay, m pral chèche. Paske. Men ou pral chèche tonton. Ki bò? Ki bò? Pa gen dlo. Pa gen yon gran aktivite bò isi a. Ki sa w ka fè?

M gen menm bagen. Banm wè anba tete ou.
Banm anba zepòl ou. Mwen anba. Ah! Wap gad anba, wap gad anba anch mwen? Gad anba anch mwen.
Oh! Konsa?
M de dousay, m de sispèk, m di Gabo, kòb la pèdi wi. M te santi lap pèdi pase m ba yon pòch, ou gen pòch ou gen sa ou pat pran kòb la men ni wi. Men ni m dakò remèt mwen kòb la wi, m dakò remèt mwen wi. M dakò remèt mwen, m dakò remèt mwen. E move zanmi ou ye, m pa gen yon kòb konsa ou kite kòb la pèdi klè konsa wi nan nan m pral m. An kòb sa ou kite kòb la pèdi? E mwen kite l pèdi e pa ou ko kite l pèdi, m di w tra bon kòb la pèdi wi. Ou se pa ta se te yon bon zanmi la. E la wi, e la m di mwen ka fè zanmi ou pa ka fè zanmi.

M gen pou m fè yon kou gade menm bondye ap ri sa. Mwen map fè yon tèt gade menm satan ap ri sa map fè yon tèt. M pral lakay la m pral di tonton ou gen anpil kòb nan menw. M pap rete menm m pral di sa. Ou al di sa.
Ou wè move zanmi ou ye. Ou kòb la ou te ka di konsa. M tou kòm l ap pèdi ou te ka pran ou gen anpil pòch menm m pa gen yon pòch menm ou te ka di konsa wi. Map pran kòb la m depi ou konnen ou pran kòb la ou fè kòb la.

Ma travay li on fason avan sa a fini ti pwovizyon nou gen anndan an avan l fini pou m wè ki si m te ka met sou li. Paske Madan Tonton ou te mèt te gen on dyakout lajan. Depi se retire sèlman w ap retire ladan l. Se fini l ap fini. Epi lè l fini. Aah wap lèd anpil wap lèd. Tonton menm si sa nou gen yon ti baay la ou pa ka ap bourike tout jounen fwa fon fwa fon yon ti poz tou ou panse w panse w panse ou ka fou wi. Madan tonton ki bagay ou pa konnen m ka konprann pafwa lamizè a tèlman bwiskile nou. Ou vin santi menm moun fou k ap mache nan lari gen bon nanm pase nou. Di pa sa. Paske, lè ou di pou m poze m, pa bliye, lè sa a vin fini, ki sa n ap jwenn? De ki sa n ap viv? Di m, di nou, di nou nan peyi sa a, sou kont kiyès, kote avni nou? Mwen se pa sa m ta renmen. M ta renmen chak lè Job li menm li sot lekòl pou l jwenn yon bagay pou l degaje l. Ou menm tou, lè m al nan jaden pou gen yon bagay pou w ap degaje w, pou w ap vire men w. Se sa w ta renmen. Epi tou tou, nou pa ka prese non. Non, pa gen pa ka prese. Depi w te gen, depi manman nou te gentan mete nou sou tè a, se pou nou bwiskile lavi. Se pou nou foure dwèt nou nan dèyè lavi. Pafwa m santi m, m santi m, m santi m vrèman dekouraje. Men, a chak fwa m gade. Ou pa ka dekouraje, tonton. M konnen sa. Lavi se konsa, ou pa ka dekouraje. Ou pa ka fòse lavi. Timoun, timoun ou, timoun ou wè paran yo gen mwayen, yo jwenn mwayen pou vanse yo lekòl, yo pa enterese. Men, Djòb li menm, li toujou fè yon fason pou l fè kè m kontan.

Aba tonton la ki sot gate sam la Pou mal kot tonton Pou tonton jwenn yon mwayen Pou tonton yo fè tonton kado 500 goud 500 goud 500 goud gade 100 goud 200 goud 300 goud 400 goud 500 goud Pou tonton pa wont 100 goud ki pi piti al lonje ban mwen Li pran 400 goud Bon mwen menm Bon mwen menm Gade Li bon Ohh M pa fout pòv mwen menm. Se frekan tonton frekan. Frekan tonton frekan. Se tonton frekan frekan. Se pou tonton ta gade m pou l gade l pou wè kiyès ki plis sanble a pòv. E tonton ki pa posede anyen. Mwen menm m fout posede mwen menm.

Oh kòman e la gason mwen. Oh kòman e la. Mwen byen wi. Yo kòman ou anraje Job kou pral la Job. Oh ou pa konnen gen kou men. Mwen konnen gen kou.
Depi lè mwen rankontre avè valiz sa mwen gentan konnen pou bay kou sa wap vin chèche m la. Si manm tande koze sa la menn, li pral bezem al nan kou sa epi kou sa mpa sou kou menm la non menn, gad misye menn, fwa sou kou ti sou, ah yow, bay a bay. Ti sou genlè bliye si se egzamen dènye kontwòl menn. Oh sa misye ap di la menn, egzamen mwen mpaka konpoze menn. Ti sou pa pase ou wap retounen fè klas sa wi menn. Ah mouche ki bay pa pase sa, kou a epa revizyon nèg la pral fè, epa tout sal te fè pandan ane a l pral refè menn, mpa gentan konn, ah mouche menn.

M pa fout pòv. Se genyen m pa genyen, m pa fout pòv. Genyen ou pa genyen, ok sekou sa pa t ap sove lavi nou, poukisa w chire l? Ou pa bezwen pale. Mwen menm m pral chèche wè kisa m ka jwenn la m al rale m vann. M ap montre tonton ke m pa menm jan avè l.
Kòb la gra! 750 pyas!

Lè n fin sot nan kou a, w ap fè kou ap fè jan w kapab pou w fè nou jwenn yon ti kòb epi w ap pwomèt nou tou w pral nan plezi avè n.
Si pou al nan kou a fò m al nan plezi ti sou. O en a monchè.
Sa sa vle di? Ou ka pwomèt de m pou m ale. Epi ti sou, fò w ta di talè a m antre anndan m tande papa w avèk papa m ap site non papa m. M gen bagay pou m gate. M gen byen pou m gate. M ap vini. O pa!
Kote w al la a? A! M ap rive kote bòs Malis la la.